Èske w konn kisa Bondye vle de ou? Èske w konn kisa Bondye ap atann de ou? Gen lè pafwa nou konn ap di e pa gen okenn moun ki bon sou tè a. Men, lè nou gade nan 1 Tesanolisyen 4, apati de vèsè 3, kote apotre Pòl pral di, Men kisa Dye li menm li vle nan men nou. Eske kabrit nou yo enterese Bondye? Eske bèf nou yo, machin nou yo, bèl kay nou yo, eske sa enterese Bondye? Men ki sa Lapawòldedye di, Li di, Sa ke Bondye vle, se pou n kapab mennen yon vi ki apa pou li. Se kwa la sanktifikasyon? Sanktifikasyon an se kisa l ye? Se lòske ou separe w de tout sa ke Bondye li menm li pa renmen. Pou konn kisa Bondye pa renmen, atravè kisa? Se atravè lapawòl. Eske yon moun kapab mennen yon vi de sanktifikasyon san ke l pa gen sa yo rele la konesans de la parole de Dieu? Se konesans de la parole de Dieu ebyen ki pral ki pral moutre w ke kisa Bondye renmen e kisa l pa renmen. E aprè la ke ou pral fè chwa. Ou pral pran tout desizyon, tout volonte w pou fè Bondye plèzi. Men ki moun ki ka agreyab a Dye san konesans la parole de Dieu? Ki moun ki ka fè Bondye plèzi? si l pa chèche konnen ki sa Bondye pa renmen? Ki moun ki ka mache dwat ak Bondye si ke l pa dakò pou l tande lapawòldedye? Ebyen, apotre Pòl, li di nou ke sa Bondye vle nan men nou, se pou n mennen yon vi apa pou li. Waw! Kisa Bondye vle nan mwen? Kisa m gen ki bon lakay mwen? Jan m ap gade kote m sòti, atitid mwen yo, refleksyon m yo, fason ke m panse, lè m ap gade moun mwen ye a pou Bondye enterese l de mwen. Mwen vle di w zanmi, Bdye vle pou w separe. Pa gen okenn moun k ap antre nan pwogram Bondye. si l pa pase dabò an premyèman pa la sanktifikasyon. Abraram, pou l te ka viv pwomès la, apre ke Dye di men kisa l ap vin fè l ye, men avan menm pou l antre nan pwogram Bondye, fò l ke l te dakò kite lakay papa l. Jozèf, pitit Jakòb. li te sanktifye. Malgre l te leve nan yon fami ki gen kriminèl ki konn abitye touye moun, malgre l leve nan yon fami kote moun ap bay manti pou yo pase, malgre atitid frè l yo pa t sèvi l yon bon egzanp pou li, men Jozèf li menm, se toutan li te kont sa frè yo t ap fè e l te toujou ap rapòte papa l. de move atitid, de move konpòteman, de bagay ki mal ke frè l yo t ap fè. Ebyen, li te dakò l te sanktifye. Menm sou wout li, sou pakou li, nan fòmasyon l, Joseph te toujou gade lasanktifikasyon. E se sa k fè l pa t arive kouche ansanm avèk madam Potifa. Wi! Nan madam Potifa gen anpil privilèj. Nan madam Potifa, grad Jozèf ta pral moute. Nan madam Potifa, Jozèf ta pral gen lòt ankadreman. Jozèf t ap okipe plis pòs toujou. Paske, madan Potifa, madanm chèf li, m kapab di madanm yon chèf, li gen kontwòl mari l. Pa gen, pa gen sa l te vle pou Jozèf ye pou l pa t vin ye. Paske Jozèf t ap vin mari l. Men Jozèf te dakò rejte tout privilèj sa yo. Menm fason yo te konn bay Jozèf manje t ap chanje, men l te dakò sanktifye l devan madanm Potifa. Li pa t asepte ansanm avèk òf sa a antanke jèn gason. M ap di ou menm k ap tande m sou alimantasyon divin, ou bezwen sanktifye. Pou ki rezon Bondye vle w sanktifye? Pa gen anyen Bondye ka fè ansanm avèk ou si ke w pa sanktifye. Dye pap ka itilize w si ke w pa sanktifye. San la, san la sanktifikasyon, nou se moun ki gate. San la sanktifikasyon. Nou pouri, san lasanktifikasyon, nou chaje viris peche a nan nou, san lasanktifikasyon, Dye pa ka gade nou, san lasanktifikasyon, syèl la li menm, li en, li pa gen kontwòl nou paske nou fè sa nou vle, nou ale kote nou vle, nou di sa n vle ansanm avèk bouch nou. Lòske w ap mennen yon vi de sanktifikasyon, ou pa ka melanje. Lòske w ap mennen yon vi de sanktifikasyon, Ou pa ka nan tout sòs. Lòske w ap mennen yon vi de sanktifikasyon, bouch ou kontwole, zòrèy ou kontwole. Di m non. Toutan w ap mande Bondye, ou ta renmen tande vwa l. Kòman fè pou Bondye ta fè pale avè w? Kòman fè pou w ta tande vwa Bondye si zòrèy ou pa sanktifye? Tout sa Bondye pa tande se yo menm ou tande. Tout sa Bondye pa ka wè se yo menm ke w gade. Kòman fè pou Bondye pale ansanm avèk ou? Nan Detewonòm 4, vèsè 24, li di Dye n ap sèvi a se yon Dye, se yon few devoran ke l ye, e se yon Dye ki jalou. Si nou menm lòm, lòske nou gen yon mennaj oubyen nou marye, nou gen madanm nou, nou gen mari nou, ebyen, nou chanje konpòteman moun sa a. Tout zanmi ke moun nan te genyen, yo diminye. Gen kote moun nan te konn ale, akoz de relasyon li menm ansanm avèk ou l pa ka ale. Gen nèg ki te chaje fi kòm zanmi, lefèt ke li vin marye, li vin fiyanse, enben zanmi sa yo pa la ankò. Pou ki rezon? Paske moun ki nan vi l la l se yon moun ki jalou. A pli fòt rezon, yon Dye ki kreye syèl la ak tè a li menm, ki pa bezwen èd pèsòn pou l kreye l, pou l mete l kanpe, epi pou l ta wè ke pou. Pou l genyen nou menm an pati. Non. Dye vle ou menm tout antyè. Li vle bouch ou tout antyè nèt, san rezèv. Paske l se yon Dye ki jalou. Dye pa, Dye pa vle, fason w onore l se konsa pou w onore lòt moun. Li vle pou, pou w ba l yon respè apa. Zanmi m. Sa Bondye vle nan mwen, yon sanktifikasyon. Viv sanktifikasyon an, li pi fò pase aksyon de gras. Gen de pafwa, gen de pafwa nou konn ap soufri, nou malad, nou gen fribòm, nou gen kansè. Nou fè Bondye, hein, pwove, lè w fin geri m Seyè, enben lajan operasyon an, m ap fè yon aksyon de gras. M ap di w, mennen yon vi de sanktifikasyon, li pi bon. Ke met manje sou tab Achte gato Fè gwo tab Mete mizik Gran temwayaj Men tandiske Bondye li menm Lavi w pa fè l plèzi Ou toujou ap mennen stil de vi ke w ap mennen an Sa Bondye vle de ou Mennen yon vi de sanktifikasyon M pa gen pwoblèm Nan Nan pil kay ke w genyen yo, ou bay Bondye yon chanm. M ap di w, chanm, fè Bondye kado kay pa p ka mete w deyò. Se vi sanktifikasyon an k ap mete w deyò. Wi, ou met tout sa w genyen osèvis Bondye. Ou met machin ou osèvis Bondye. M ap di w gen kote w rive, se pa machin ou bay Bondye a k ap mete w deyò. Men se vi sanktifikasyon pou mete w deyò. Alò, sa Bondye vle de ou, jèn fi, jèn gason, mennen yon vi apa pou li. Nan 1 Jan 2 vèsè 15, tèks la di, N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Lanmou w genyen an ou pataje l a tout moun. Hein Koman w koman w ta Di Bondye ke w remèt tout lanmou k nan kè w la se menm lanmou sa ou remèt li a yon mari ak yon mennaj li se 2 bagay aktivite monden nan mond sa menm kè ki renmen Bondye a se menm kè sa k renmen yo nan Dye son Dye k jalou gen kote w antre w panse Bondye a voye sèl ou k antre son Bondye k jalou. Dieu jalou. Nou menm lòm lè jalouzi nou moute nou gen dega k fèt. A koz de jalouzi gen moun malgre l pa sòti nan fanmi kriminèl men l fè de krim paske l jalou. Pase lè jalouzi ap pouse lòm pa gen anyen ou pap fè ou tankou yon moun ki dwoge. Ou tankou yon moun ki fimen. Men Dye, li tou se yon Dye ki jalou. Alò, sispann fè Bondye male. Dye vin kote w a de pou chanje ou pa dakò. Hein? Dye, Dye santi l bouke pase l pote twòp moun plent pou ou. Gen de rèv, gen de yon revelasyon, gen vizyon moun fè pou ou. Se Bondye k al pote plent pou ou, l ap gade èske, èske ou te ka aranje bagay la ansanm avèk li. Mwen pa dakò. Wi. Nou tou prè pou n temwaye pou Bondye. Nou tou prè pou n chante. Nou tou prè pou n fè misyon. Nou tou prè pou n envesti nan travay Bondye. Men sa ki enpòtan, se mennen yon vi apa pou Lesenyè. Mennen yon vi apa pou Bondye. Gen bagay pou Bondye fè pou ou, fò w sanktifye. Fò sanktifye. Gen bagay pou Bondye fè pou ou. Li pa pral aji an tèm de kreyatè ou sou kreyati non, men l vle l fè pou ou antanke fis, antanke pitit. Antanke pitit. Gade Naaman. Hein? Dye gen pouvwa pou l te geri Naaman san pale anpil, san yon pakèt demach. Men, li te vle pou Naaman sanktifye l avan. Li di Aman, Si w vle geri, plonje nan larivyè Jouden an sèt fwa. Le chif sèt se chif pèfeksyon. Sètadi ke li vle pou Naaman pèfeksyone l dabò.

Ou ka gen machin Bondye nan men yo manje w. Ou ka gen pitit Bondye nan men w fè w kado, sa pa enpeche w pèdi. Men lè w gen Bondye ou pa ka echwe. Ce que Dieu veut c'est votre sanctification. Kòman pou Bondye fè itilize w pou l mete w kanpe pou li si w pa sanktifye? Sa moun pral konprann ke lè n ap gade jounen jodi a gade kòman ke yon moun pa bezwen konn labib twòp non pou l konnen ki moun ki sèvitè ki moun ki pap sèvi Bondye tout bon. Pase gen de moun kap fè de bagay ki pa bon. E se yon danje li ye lè yon moun anndan legliz ou gen miko ou pa sanktifye. Gen yon sèvitè de Dye ki te di yon bagay ki se apot Luben Gladimy. Misye te di yon mo make l. Misye di konsa ke, Ou ka pwisan, men w pa sanktifye. Sètadi ke gen yon pakèt bann nèg sou tèren an k pwisan, men yo pa sanktifye. Se menm moun sa yo k pral reklame dwa yo, pral di, Mèt, nou te konn fè tèl bagay pou ou wi. Men l pral di yo, Deyò chen, m pa t janm konnen nou. Ou preche, se vre, men w pa sanktifye. Wap priye pou moun se vre, men w pa sanktifye. Enpozisyon dè men w ap geri moun se vre, men w pa sanktifye. Alò, m pa ta renmen ke se Bondye lwe l lwe w, ke se djòb l ap fè ansanm avèk ou. E sa fè ke sa konn twouble moun. Gen de moun ke Bondye te konn ap sèvi avè yo pwisan aprè dezan, aprè twazan, aprè katan, aprè senkan, epi w wè moun sa yo chite. Enben, w ap mande, 'Èske moun sa yo te la? Men, gen de moun, se prete Bondye prete yo. Se lwe lwe yo pou dezan, pou twazan. Men apre sa, l peye yo. Bat. Pou machin ki nan men w lan, e ke se pa yon pewòl Bondye fè pou ou. Bat. Miko k nan menw lan pandan nan tout sòs ou gon pakèt bann aksyon sekrèt ke wap fè Apotre Paul di sa wi gon jou k gen pou vini Dye gen pou jije tout aksyon sekrèt ou byen kwè nan Romen 2 vèsè 16 tout aksyon sekrèt moun ap fè li gen poul vin jije yo bagay pastè pa wè bagay dyak pa konnen pase gen peche pou yo jije l anndan legliz fò vant moute. Men gen peche k pi rèd pase vant moute. Afè Bondye a wo. Alò, sa Bondye vle de ou, mennen yon vi apa, yon vi ki sanktifye, yon vi ke Bondye li menm li pran plèzi. Lè w sanktifye, Dye kapab itilize w. Gen bagay pou Bondye fè ansanm avèk ou. m kapab di se yon misyon dan limedya. E pa tout bagay pou Bondye fè ansanm avèk ou, fòk ou an dezan, ou twazan pou ou pral sou sak. Gen bagay pou Bondye fè, se yon operasyon, se yon misyon dan limedya, sètadi ke touswit pou deplase. Deplase. Imajine w si Filip pa t sanktifye, ki kote Etyopyen an t ap ye? Si Ananyas pa t sanktifye, 1 Nan Actes des Apôtres chapitre 9, ki kote Sòl, apre ke l fin resevwa lèt dotorizasyon pou l ale a Damas, pou l pèsekite, pou l arete, maltrete, bat tout moun li ta jwenn k ap site lenon de Jezi? Li gen pouvwa pou l arete yo, maltrete yo, fanm kou gason. Depi w wè yon operasyon ap fèt, ou wè fi pa epanye, li grav. Misye gen yon pouvwa lou nan men l. Men Dye frape l sou lawout de Damas. Li di, Poukisa w ap pèsekite m? Sètadi ke gen yon pakèt bann jèn gason k ap pèsekite Jezi. Gen jèn fi, hein, gen jèn fi ou retire nan levanjil apre yon karès, hein, apre yon fònikasyon e Jezi wap pèsekite? Jèn fi, jèn gason, ou menm ki gen mikwo nan menw, hein, avèk mikwo sa, hein, ou kouche twòp jèn fi, se Jezi wap pèsekite? Jezi vin poze yo kesyon, Poukisa w ap pèsekite m konsa? Sòl te chanje, men ou menm èske w pa dakò chanje? Se vre w gendwa pa gen yon bout baton nan men w, pa gen yon lèt nan men w, ou pa gen minòt nan men w pou w mache arete moun, men gen yon pakèt bann jèn fi w arete nan prezans Bondye, men gen yon pakèt bann jèn gason ou arete, ou minote yo, w al fèmen yo. Twòp je dou, jèn gason. Yon jèn fi mèt la pran tan l sòti lwen ansanm avèk li. Men syèl la di ase, ou pèsekite m twòp. Lè a rive pou mennen w viv yon vi de sanktifikasyon. Bondye pa gen anyen l ka fè ansanm avèk ou si ke ou pa sanktifye. Si ke ou ta wè, malgre tout sa w ap fè, ou toujou ap peche. Ou toujou ap dirije. Ou toujou al nan misyon. Malgre yo di w Jeremi se yon kotek chaje dyab, gen moun kale pou tèt yon ti, yon ti, yon ti pale rèd li te fè a yon moun, syèl la kale l. Ou menm ou kouche fi, ou ale ou tounen. Poze tèt ou kesyon. Pa di efò w fò non. Men, èske Bondye te pa peye l peye w? Bous detid sa ou jwenn nan, èske pa peye Bondye peye w? Machin sa ou fè w kado a eske yo pa peye w pou yo? Moto sa w gen an eske yo pa peye w pou yo? Viza Etazini sa w jwenn nan eske Bondye pa peye l pou yo paske ou pa pral an lènn? Pa gon tout moun ou tande kap travay pou Lesenyè ki pral nan syèl, e pa paske yo te preche, yo te fè misyon k fè yo prale non, men se la sanktifikasyon. Depi ke ou pa sanktifye. w ap monte. Alò, se sa mwen te vle pataje ansanm avèk ou. Nou swete ke Lesenyè Li menm Li kapab beni w. Mesaj sa a pa la pou kondane w, men nou vle di w ke Dye renmen w. Si ke Dye kapab mande w pou w sanktifye, se paske gen bagay Li ka fè ansanm avèk ou. Menm si lemonn ta tòde w, ta prije w, ta pran tout ji a, enben le san de Jezi kapab met ji nan ou. Wi ou kapab. Petèt ou gen dwa di èske Dye ap rekòmanse ansanm avèk ou? Si l te rekòmanse ansanm avèk Apotre Pierre, li kapab rekòmanse ansanm avèk ou. Depi ou pran konsyans. Chanje fizi. Chanje direksyon. Alò, nou swete ke le Seyè li menm li kapab beni ou. M kapab di ou, Dye renmen ou. Preparasyon yon òm de Dye. Sa pran anpil tan. Anpil tan. Anpil kou. Anpil kout kreyon. Anpil kout plim. Anpil nòt. E sa fè ke Bondye pa ka lage w tousuit konsa pa lè w. Men l ap rele w. L ap chèche w. Paske preparasyon an pran anpil tan. Anpil tan. E w soufri anpil. Bondye pran pasyans ansanm avèk ou avan menm li enstale sa nan lavi w. Alors, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pastè, Dieu vle ou sanktifye. E gon kote, otè epit Ozebre a di, kote l di konsa ke, kelkeswa nenpòt moun nan, san lakèl pèsòn ne vera le Senyè. Di se pou n chèche lapè, epi di san la sanktifikasyon, pèsòn ne vera le Senyè. Lè l di pèsòn nan, gen moun ki met nan tèt yo mesaj sa la e pou fidèl, se pou moun ki vin chita, moun ki vin tande, moun ki vini pou yo fè l adore. Li pou ni moun ki pastè, ni apot, ni pwofèt. ni evanjelis, ni doktè, ni manman nan lafwa yo, ni papa lafwa yo, ni papa spirityèl, ni manman spirityèl, san lakèl pèsòn ne vèra le Senyè. San la sanktifikasyon, ou pap ka wè Bondye. Alò, nou kanpe la, nou swete ke Bondye li menm li kapab beni w, ke l kapab kouvri w, ke l kapab aranje w. Si tout fwa ke w te santi w beni, alò n ap mande w kapab pataje. Pataje l. Ke ou kapab kite yon kòmantè. Alò afin ke yon lòt moun kapab beni tou. M swete ke le Senyè li menm li kapab beni w, ke l kapab anrichi w. Alimantasyon li ni sou Facebook, ni sou YouTube. Alò nou swete ke Bondye li menm li kapab anrichi w. Ke l kapab beni w. Ke l kapab mennen w fè w mennen yon vi de sanktifikasyon. Kote w pa kapab la, ke Bondye met fòs nan w, ke l ba w enèji, ke l ba w vitamin afin ke pou w kapab mennen yon vi ki bèl devan l. Nou swete ke Lesenyè li menm li kapab beni w. Se te zanmi w, frè w dan lafwa, Evanjelis Richard Smith. Nou swete ke Lesenyè li menm li kapab beni w. Mèsi. N a wè nan yon lòt videyo. Bondye avèk nou.